E nou wè son veritab dezast. E talè an te sou bèlè kounya nou nan mi riyèl mayann pase kafou peyan. Kap remake anpil e kap bann li menm ki boule. Vwala kap remake tout bagay moun yo mwen yo boule nan kay la. Kay la li Kay yo konplètman boule.

Kase yo kase la wi. Vwala. Ata nèg yo rete.
Bon esi avanse pou n ka fè w wè e viv kòman sa li menm. Li menm. Vwala n kab rive vake nou wè gen lòt kay yo menm e ki boule. N kab vake. Anpil moun yo menm ki ap vide lèl yo.

Ou wè zòn nan son zòn konplètman abandone, ou wè pi fò moun yo menm, yo kite zòn yo. Wala anka ou gade sa. Ou gade anpil machin ki boule, anpil kay kraze.

Yo boule lakay li. Yo boule kay mwen. Yo mete dife m pa k sove anyen. Sèl sak sou mwen m pa gen kote pou m ale sou a wè ak sou mwen se li sèlman. Menm kabrit m te gen yo a di m te gen 7 kabrit. Li gen sa yo boule devan lakay lala wi. Nou pat rantre?
Nou wè kabrit la devan an.
Gade koman yo devaste kay li la, boule li. Yo pran tout sa ou menm gen lakay ou yo? Tout m pa gen anyen.
Genlè tout gwo bagay yo pran yo apresa rès yo. Yo boule yo?
Anyen pa sove. Dako. Pa gen m tou tak de nesans pitit mwen tout bagay mwen sèl vi nou sèlman.

Gouvenman bay jim moun anyen. Gouvenman bay jim moun anyen la. Son kote se dechouke l mete pou dechouke malerèz kap viv. Yo kraze tout komès moun vòlè afè moun. Vòlè afè moun manje manje pran tout afè nou. Vòlè kabrit vòlè kabrit tout bagay vin avè gwo kanntè pran bagay mete nan valiz mete nan kanntè. Fanm ap vòlè gason ap boule yap tiye moun. Wè? Nou pa konn, nou pa konnen kote bagay sa sòti. M pa konn kilè sa ap chanje pou nou. Mezanmi Ayiti fini wi mezanmi. Di yon mo pou nou non mezanmi. Konsène yo, pale! Nou santi nou pa kapab ankò. Pa kapab! Yè sa m ap asiste la devan je m, se pou la premyè fwa M ap asiste bagay sa a devan je m. M pase 2004 la a. M pase tout evenman yo la a. Bagay sa a pa janm fèt. Mezanmi di yon mo a Babekyou pou nou non! Di yon mo a Babekyou! Souple! M mande sa. M pa sove anyen. Nou wè kay mwen.

M pale! Arete iska mwen arete mikano Arete nan 6 kouwè nou moun Arete babekyou Arete iska Arete mikano Touye yo Poukisa babekyou ap fè nou sa Inosan kap peye Pou babekyou la Pou mechanste Lap mache kraze Se lajan lap defann M pa pè M pa pè babekyou. M pa pè. M pa pè. Ou wè yè sou. Yè lè mwen ap met dife soti pou m soti la moun ki kenbe m. M pa pè moun. Babekyou kraze zòn Riel Maya. Li kraze Bèlè. L ap kraze kraze tout zòn yo. Li kraze Ritimas. Ritimas. Ooh bay malerèz on jan pou fi pran. Gade ti komès moun. Yo vòlè l. Yo pran televizyon. Yo vin a bouwèt. Yo vini a bourèt, yo vini a motosiklèt ki gen dèyè pou ranmase fatra yo. Kiyès ki genyen l? Se pa li menm ki gen tout bagay sa yo lakay li? Se li gouvènman bay yo wi! Se li gouvènman bay yo wi! Oh! Bondye Jovenel mèsi. Li ba nou gaz, li ba nou gaz. M pou w gaz la.
Gon moun ki gen opresyon la.

6 novanm lan n te fè rezistans nou pat kouri pou yo. Kay ki gen nan zòn nan nèt kote nèg yo pat fin boule le 6 novanm nan yo boule l nèt mwen menm kap pale avèw la lakay mwen lakay mwen boule ra pye tè sèlon pantalon ki sou mwen avèk chemizèt ki sou mwen an kem sove de jistès m kite lakay mwen konprann mwen kouri lè yo boule tout zòn nan nèg yo boule tout kay polisye ki gen la Babekyou menm an pèsòn li debake li fè e li fè met dife nan tout zòn nan nèt nèg yo yo vin ak tout fanm yo yo fè dechoukay yal avè yo sa yo paka al avè yo yo lage yo nan ofelen yo kite yo atè a si nap konstate nap wè pil machin ki boule bon mesye gon seri de zòn menm e zòn ki pa janm nan e fòn ta pase pou nal gade dega sa yo gon riyèl ki rele riyèl kandjo la si novanm e moun sa yo te pote nou sekou Tout moun kap kouri yo te bay moun do kay, galeri lakay yo, kay lakay yo pou yo pou nou abite. M pa konn si sou fòm sa a, yo nèg yo rantre anndan Kandjo, yo kraze Kandjo plat, yo boule Kandjo, yo boule machin, riyèl Batelmi, yo boule tout bagay nèt. Nou gen 4 moun ki pran bal, 2 moun nan riyèl la, 2 moun nan Kandjo ki lopital. Kisa ki lakoz sitiyasyon sa yo? Kisa ki lakoz? Depi Epòk nou konnen bagay peyi lòk, gon kesyon nèg kanpe dèyè barikad yo. Ok, nou menm nan blòk pa nou an, nou gon ekip jèn gason ki se polisye, yo menm yo la pou ki asire defans, sekirize zòn nan. Nou menm nou pa vòlè, nou pa visye, nou pa nan gang. Depi lè Babekyou vini, li deside pou l plase gang nan tout katye yo. Nou menm nou di katye pa nou an e chèf ki ladan nou pa melanje a gang. Sivil pa pote zam nan blòk pa nou, e chèf ki genyen. Misye toujou te son. derespektan, konprann, li mobilize l pou l pran tout zòn yo pou l mete moun pa l. Misye bezwen kontwòl Kafou Peyan. Li bezwen kontwòl Kafou Peyan pou l ka dirije. Se sa l bezwen. Epi fòk nou kouri, fòk nou kouri pou yo pran zòn nan. Wè aktyèlman la, w tande se ba nèg yo ap tire. Èske w konprann? Men se sa ki enpòtan an, se pa pale nan radyo men. Se, se, se, se, se videyo pou nou genyen men. Gade kay yo, gade sa nèg yo fè men. Ou wè kay sa n ap gade a la? Kay sa se kay kòmandan Vènèl. Kay sa se kay kòmandan Erik. Kay sa w ap gade lòt bò a se kay kòmandan Pachou. Tout kay yo misye fè met dife a men l, Mete dife! Mete dife! Mete dife! Konprann? Pachou, yo te espere Pachou e jis Pòdepè depi 6 novanm aprè sa. Yo voye jis Pòdepè. E yon nouvo polisye ki rele Bitil Bili, misye fè arete Mitil Bili. Li ba l yon dosye ke l te tiye polisye. Ok? Dcpj konnen Bili pa t nan kesyon bay tiye polisye. Enspeksyon Jeneral konnen Bili pa t nan kesyon. tiye polisye men pou destabilize zòn nan pou demanbre moun zòn nan yo arete Billy Billy nan prizon preske on mwa nou gon polisye ki rele ee Alexandre Sadrac nèg yo konvoke Alexandre Sadrac sou menm dosye sa yo pran ni zam ni ni badi pandan ke Enspeksyon te gentan bay misye mezi de konsèvatwa. Li pral travay san zam, san anyen. Kounye a yo rele tou dènyèman la apre yo fin arete Billy a, yo pran zam li. Sa vle di tout polisye ki la yo, yo pa gen zam nan men yo, yo pa gen anyen nan men yo. Babekyou se li menm ki se sèl kòk chante ki ame tout moun nan zòn nan bagay. Rèv li se mete on nèg Bahozy ap dirije blòk pa nou an. E rèv li sa. Nèg yo fè reyinyon an, nèg yo fè reyinyon an dimanch. Nan Bolimann Nan Bolimann Se paske n te konn reyinyon ki fè w pa wè plis moun viktim Ou konnen lè rimè ap vini nou konsidere kòm rimè ba gen moun k ap veye e sa pou pa jwenn moun viktim E nou menm nou menm nan Maya nou viktim anpil Nou wè Jenèf lan Iska Babekyou Mikanò Yo antre pa bò isi, yo mete dife, yo pije aprè moun. Vwala, e sitwayen li menm ki tap esplike e kòman bagay yo tap dewoule e kòman e babekyou e daprè sitwayen an li menm e ki boule e pi fò kay yo menm nou ap gade nan riyèl maya nou menm ke nap pale la e vwala e nou te fè w konnen ke nou menm nou la nou rete de la pèmanans pou nou fè w viv e wè kòman sa li menm li ap dewoule e patou e kafou peyan e bèlè riyèl maya e se sa nou menm ki mete nou. E jounen jodi a la pou n fè w viv e wè kòman sa li menm li ap dewoule. Nou pral eseye pwogrese pou n kapab viv e wè kòman sa li menm ap dewoule. E kay sa se kay Fernando Duclair. Kay Fernando Duclair. Nou kon Fernando, tout moun kon Fernando Duclair nan peyi a. Fernando Duclair. Jèn gason kap goumen, kap milite. Konprann? Ki nan prizon. Ou wè kay sa se kay kouzen Babekyou. Fanmi Babekyou. Ou wèl pa genyen? Li pa fè boulel. Wè li Menn li Kay sa kay kouzen fanmi Babekyou Gade pou wè Li boule kay polisye yo Li boule kay Fernando a pa anlè Kay pal la nan mitan wèl pa gen anyen Men Men Sa se machin Kay machin sa se machin kòmandan Mèlen On idmo Pitit zòn nan Li boule l Sa se kay machin on On sitwayen Li li nonm an Pòl La se kay kòmandan Pachou. Bon rèv nèg yo menm se te rantre kay Pachou a menm men ni wè li men yo boule kay Pachou a rapyetè yo moute anlè a yo boule l li gon chen anlè a yo boule l ann mwen pi vise pi devan kay sa babekyou antre ladan l li pran li fè yo piye kay la. Epi li kidnape moun yo la lave yo. Men li kenbe yo, li kenbe yo. E li te di Mikanò, li pase Mikanò lòd bay moun yo kòb pou yale. Pase moun yo di pa moun zòn nan yo ye. Maten moun yo vini. Moun yo domi nan menl. On dam, on gran moun, on ti bebe.
Men tout la, tout la babekyou.

Gen enfòmasyon ki ta fè kwè gen moun yo menm ki mouri, yo boule yo epitou moun sa yo, yo ale avèk moun sa yo. Non, si yo tiye moun yo ale avè yo, yo pa boule yo la. Yo pa boule yo la? Yo pa boule yo la.
Sa yo pa kraze vit yo boule yo, sa yo pa boule yo kraze vit. Men an reyalite, se kisa ki alabaz de tout detounman sa yo, de tout kafe sa yo k ap tire o nivo de Bèlè?
Paske zòn nan pa nan gang.

Wi a lepok sou Divalye bay e jòdgi pa janm nan kaka moun men men sa nèg yo fè. Men sa nèg yo fè.

Nou kapab remake nou wè zòn nan li menm dezespere e pi fò moun e dezète yo menm yo kite e zòn nan e vwala akoz anpil katouch yo menm kap taye manda o nivo de Riyal Maya. e Bèlè e Kafou-Peyan. Se rezon sa ki fè ou kapab remake nou wè gen anpil machin ki boule, anpil kay ki boule, anpil biznis e vwala e moun yo fè konnen ke yo pèdi tout ti richès yo, tout sa ke yo te genyen e menm yon pitans, menm yon podevin ke yo pa rete yo menm e pou yo te kapab e sibveni avèk kèlke bezwen e pou maten an la e vwala nou kapab remake nou wè gen yon dam ki fè konnen. Wè kote nèg yo boule yon machin.
36 67 29 39 39 Depi lèm ti moun Mwen leve se sèl zòn sa mwen te jwenn gen adoken Ki nom mete? Sèl zòn sa te gen adoken Tout devlopman adoken yo fè la e nou k fè yo Nou t fè yo. Sèl la t te gade okine. E pa zòn ki janm nan bagay moun e kote yo boule yon machin. Ann desann moun rantre nan kan djo.
Jiska prezan nou pa janm jwenn prezans yon otorite konsène tankou lapolis yo menm ki ta pase nan zòn sila e pou ta asire nou sekirite. Depi a 3 zè, nèg yo kòmanse tire, n ap rele lapolis. Polisye zòn nan ki andanche rele Baz yo mande sekou. Kay polisye k rele Erick la kap travay DDO ki la anba la li mande sekou manman l yo boule kay li kouri l kouri konprann lapolis pa janm vini depi 6 novanm lapolis pa janm vini nan zòn nan menm Ayiti babekyou se polisye zòn e polisye zòn nan li kap dirije sou gon pwoblèm rele babekyou.

Nan espas sa e la ki Riyèl Kandjo a. Se lè moun yo ap kouri timoun 6 novanm, se la anpil moun te loje, moun yo bay kay yo.

Apre sa, ou pa gen fanmi ou zanmi ou ki viktim nan zòn nan?
Men kijan ou konsevwa sa k pase a?
Eske se premye fwa? Dakò.
Sa vle di depi 87 la, depi avan 87, espas ki rele Kandjo a, se pou espas ki te janm nan gen pwoblèm a okenn moun. Okenn moun. Dayè son zòn yo prèske pa rekonèt li, yo pa jwenn asistans leta. Se tout moun yo ki òganize yo, ki mete kouran, ki fè aktivite yo. Menm wout sa m ap pale w la tou, se nan e aprè 2004 moun yo met tèt yo ansanm yo fè l. Jounen jodi a nèg yo fin atake zòn nan. Epi yo fè ma e kandjo sibi aksyon ke yo fè nan maya mwen pou mwen menm yo fè li paske lè nou te gen pwoblèm 6 novanm nan se te yo menm ki te ban nou espas pou nou pase lakay yo epi yo antre lè fini e vòlè nèg yo ye yo piye kay tout moun yo nèt yo boule machin yo ann avanse pou nou e men an gwo konbyen zòn nèg yo atake la nèg yo atake bèlè yo atake bèlè. Epi lè yo soti Bèlè yo pran ri Timas, epi yo pase yo pran riyèl Maya. Janm te di nou an reyinyon an fèt nan Bolimann. Reyinyon an fèt nan Bolimann, yo esplike ke yap vin atake nou. Yap atake nou, yap ban nou yon operasyon 4 tèt. Yo te esplike sa. Nou menm nou te gen enfòmasyon an ki vin jwenn nou. Pandan enfòmasyon vin jwenn nou an, ou konnen, gen moun yo menm, yo pa renmen kesyon bay, lè ou vèlgarize yon bagay nan tèt li, Li strese, li gen dwa kouri lal yon lòt kote ke li pran chòk pou kont li. Kounya la, sa ki ka kouri, yo gentan kouri. Sa ki ka rete, yo rete paske pa tout moun gen kote pou yo ale. Èske ou konprann? Men kounya la, imajine w si novanm nèg yo vini yo kraze kay nou, yo mete dife. Yo loje w yon kote ou pa abitye, moun ap fè yon seri de dezòd, bagay. E pa tout moun ki gen sans sipòtab la. Gen moun ki konnen imilyasyon pran de vòdka moun. Li pa deside deplase l, li rete l kanpe. Men lè nèg yo kòmanse mete dife, lè yo wè bagay la ye tout bon, yo kouri. Yo kouri. Kounye a la, Kandjo la, se yon espas ki rezève a tout moun pou pase. Se nan kouri moun yo wi. Lè y ap sot nan maya pou yo kouri, y ap kouri dèyè moun. Epi, lè yo rive la, yo kòmanse met dife, vòlè bagay moun. Men, selon ou menm, ki sa ki ka alabaz ki fè nèg yo ta fè masak sa? Sa ki alabaz?
E, Leta sa ki la, se yon Leta ki konstwi sou mansonj. Se gang y ap fòme. Men nou menm nou pa ka nan yon zòn kote ke se yon ekip nèg k al lekòl pou nou wè se gang nou pral fè leve lakay nou menn. Nou pa t jwenn bagay sa yo lakay nou menn. Okontrè menn, Tout nèg ki pa ka travay menn kòm enstitisyon lapolis sa son bagay kòmsi ki pòt li ouvè pou jèn gason ki fyab nou gen ekip nèg jèn gason ki fyab nan baz nou nan zòn bò lakay nou nou ankouraje yo enskri nan lapolis tout zòn annette polisye l genyen nou pa melanje avèk bandi vòlè babekyou te chèf li te zanmi zòn nan lèl vin pran ling bandi l. Tout moun ba l distans li a kesyon mwen di l. Èske w konprann? Li toujou ap ban nou ide kijan pou n jere zòn. Nou di non. Zòn nan pa ka jere avèk moun sou tèt li. Oke? Dayè imajine w gen nèg ki venteyinyèm, gen nèg ki dizuityèm, gen nèg ki tout pwomosyon. Kounye a w pa mete yon nèg sou tèt yo, ap dirije yo, nèg yo polisye yo ye. Èske w konprann sa m di w lan menn? Epi gen yon ekip sitwayen, tankou w ap di sa e militè li ye. Nou gen militè nan blòk bò lakay nou tou. Hein? E sèvo zòn nan yo ye nou paka mete nan bagay bandi. M se bandi l bezwen li di fòk ti nèg ba odip pou dirije zòn nan.

Kip lopital nou pa konn sa nou gen avèk nèg la mwen mta renmen konnen sa n gen avèk bale tou nan zòn nan zòn sa a son zòn ki poze li ye nou pa konn nan afa moun nou menm mpa konn sa nou gen avèl mta renmen konn sa nou gen a babekyou ki fè babekyou anvayi nou nan kandjo li mete dlo nan je nou l boule nou lakay nou l kite nou san anyen nan men nou mta renmen konnen. Men m tande nèg jenès sa yo m ta renmen konn kiyès yo ye mezanmi leta eske pa gen leta nan peyi sa kot leta kote yo se vye mesye yo leta kote yo se yo menm men tout global yo men yo nan men nou men yo bay zèk yo pete sou nou babekyou vin la an pèsòn li gen yon mayo gri sou li. Li vini, li tire, l ap rele nèg yo, li di nèg yo vini, men machin, men kay, mete dife. Lè l fin relanse dife, li mete dife, l ap tire, epi moun ki nan ri, k ap fè bwe di tou je, li di soti, nou di konsa bò isi a, pa Dèlma 2, li pa Tokyo, nou di li pa ka rive, li rive, men li soti pou li vin, pou l fè sa l ap fè avè nou an. Li mache avèk yon ekip fanm. kap bote bagay moun pran televizyon, pran telefòn, pran sak diri, pran galon lwil, yo bwè byè, yo antre nan ti boutik, ouvè boutik moun, yo bwè byè, yo jwe boul, yo chante, yo danse, yo fè règ dega yo epi yo lage nou. Nou soti la, nou sove tèt nou sèlman ansanm avèk rad ki te sou po kò nou. M gen manman m nan ki kokobe, se maten m maten anba kokobe a, mwen leve l ki fè m pa pèdi manman m la. Apre sa nou pa sove anyen anyen anyen ki rele w anyen. Se pa de moun ki fè l, se Babekyou ki fè l ansanm avèk ekip Dener li yo. Kòm se yo menm ki leta, se yo menm ki dirije peyi a, yo fè afè yo, ebyen non. Bon kòm sa fini.

Kom m tande yo di gen leta men m pa wè anyen serye nan afè leta. Pase mwen menm, mwen menm, mwen menm mwen te pase nan lame. Palè nasyonal mwen te ye. A lepok lame dayiti pat gen lobey sa yo. Koulye a la, polis la sanse e kapab. Pase ke si zòn nan plen polisye, nan sa ka fèt la yo pa ka parèt tèt yo. Sèlman, sèlman babekyou ki mèt zòn nan. E mwen menm, kòm yon pèsonaj, mwen te deplase avan lè m, m al travay. Men si m te la m tap viktim. M tap viktim. Pase ke mwen avèk yon madan mwen enfim, m pa tap kite pou m pa sove la vil. Yo manke tiye gran frè, yo rale zam sou li. Mwen gen pitit gason m ki la, mwen pa te la, ki vin pou sove manman, yo rale zam sou li, yo rale manchèt sou li. Lè gen yon ti piti ki poze keksyon di se manman li ki enfim la vin sove. Yo di ki afè manman yap pale la mwen menm patap kouri pou yo konprann mwen rete klè m tap mouri men monchè gen pa gen replik malgre yo konnen yo gen materyèl vrèman vre men m tap sove m tap mouri pou m te ka sove vi madanm mwen ak pitit mwen.

Babecue kraze boutik, li kraze magazin nan zòn nan, konprann, parèt nan kès bagay moun, pran byè, pran wiski, lap di pa vòlè bagay li, yè swa la, yè swa la, nou sou yon do kay, yap fè, yap fè, yè swa la nou sou do kay yap fè diskisyon antre yo pou sak di li. Konprann, li vini avèk 2 cha. 4 bis, 3 pikòp, yo vin bote, konprann, gen plis ke 200 nèg ki bonbade nou. Men eske pa gen pèt an vi imèn, moun ki mouri? Bon,
gras a Dye, nou gen moun ki pran bal, nou gen moun ki pran bal, nou gen moun ki mouri. Nou gen 10 moun ki pran bal yo lopital.
Jiska prezan moun sa yo pa leta grav. Yo grav!
Yo grav! Gen moun pye yo kraze, gen moun sere nan senti yo pran bal. Tout se Babekyou. Babekyou vini a yon mayo gri sou li, yon jeans nwa. Konprann? Babekyou pa kagoule, Babekyou retire kagoul li. Babekyou tèlman vòlè l ap regle, Babekyou pran kès biyè. Nan kafou ye Mael met anba pyel lap ret byen lap voye byen nan ofelin moun menm ap bote bagay fò barbecue ou konnen e la ariel mael fèt e la ariel mael ki fèl fè tout sa lap fè jounen jodia barbecue gen dwa gen liy pal nou gen liy pa nou men barbecue paka enpeche nou poun gen liy pa nou sa e barbecue ap fè la e pa lòt bagay li ye menm barbecue te vin ofri nou kòb barbecue te vin ofri nou kòb Jovenel ap bay kob pase n dekanpe dèyè barikad nou nou pat vle deplase dèyè barikad nou babecue paka di sa tout nou ide nou nou gen dwa pa phtk jeneral ou al bezwen mete a la li gentan konnen jovenel pral fè eleksyon gen misye a la ki 36 biwo yo bezwen pran biwo a pase depi ou paka gen misye a ou paka gen soufis. E kòmsi ou pa gen eleksyon pou Dèlma? Pase e de biwo sa yo pi gwo biwo. Se sa Babekyou ap fè la. Men mwen menm m konnen, lò wè l pral fè nwa, se jou l ap jou. Men ou di e kay ou brile, ou pa wè madanm ou, ou pa wè pitit ou, yè swa kote w dòmi? Bon, m dòmi sou do kay men. Mpa bezwen di moun pozisyon m dòmi. M dòmi sou do kay min. Pase m se youn nan moun ki sible. Babekyou gen foto m, gen tout bagay mwen. M sible. Konprann? M se youn nan moun ki sible. Men sa fè 2 zak babekyou fè nan zòn nan. Si w wè nou pa reyaji, e pa pè n pè babekyou. Paske nou gen twòp pèp la avè nou. Fòn jere pèp la. Konprann? Nou konnen yo plis ke nou nan zafè zam. Men zanmi m. Lè wap gade nèg yo pi rayi nan zòn nan. Se kay li babekyou an pèsòn boule. Misye rele Auguste Guetchine. Men misye fè arete yon kòmandan la rele Billy Mithil.

Bon la e talè a e pandan ke nou tap mache gade gen anpil katouch o nivo de e o nivo de Bèlè e bon la tap eseye e e koupe live la e pi se sèlman si e ta gen evolisyon nap fè w konnen plis. Babay tout moun e mèsi a tout moun ki te fidèl ansanm avèk nou.